Nou kontan opòtinite ke nou genyen pou nou salye tout pèp ayisyen an, pèp ke nou renmen anpil. Jodi an nou pote konsèy sou sante pou nou, jodi an nou pral pale de strès. Nou konnen strès se yon bagay ki pwodwi anpil maladi nan kò nou. Pa egzanp, maladi kardyovaskilè, pa egzanp kè, tansyon, epi maladi. nèv yo tou se tout strès ki pote li manje nèv ou epi strès lan kisal fè ankò li fè sistèm iminotèw desann lè konsa ou pa gen defans pou pou kapab goumen avèk kèn enfeksyon kap vini sou kap vini sou ou pa egzanp nap pale de enfeksyon nap pale de kansè tou paske fò ou gon kò ki fòm ki fèm pandan lè strès lan lè strès lan vini pou kò a kapab batay ansanm avèl kounya menm nan nan 3 bagay nou genyen pou nou fè Lè yon moun gen strès, tout bagay ou sipoze fè pou kont pa w. Premyèman, se pou w panse pozitif. Tout sa w fè, panse pozitif. L ap reyisi. Dezyèmman, lè pwoblèm strès la ap boulvèse w twòp, chèche de zide altènativ pou w mete ladan l. Pa egzanp, ou gen dwa yon moun pral fè lekòl, epi pandan l pral fè lekòl la, strès la ap ba l pwoblèm. Kounye a, ki sa l ap panse? Fon kòm ou pral fè yon aktivite pou pa ki pou mete timoun yo nan nan anbyans lan. Pa egzanp, yon moun ki pral travay, kisa ou pral fè pandan jounen an pou w kapab enplike yon kòlèg ladan l epi sa ap fè yon pa nan lavi kòlèg la? Oubyen si se si se moun ki pral vann nan mache a pa egzanp, kòman ou pral asòti machandiz, kòman ou pral aranje l pou w ati pou w atire moun ki vin achte l. Donk sa se trè enpòtan. Gen anpil moun ki ki pran strès a la lejè, nou pa sipoze. Moun ki konn priye, fò w priye anpil, fò w chante, fò w jene, sa ap retire strès nan ou menm. Moun ki pa kwè nan lapriyè, ki pa kwè nan louwanj, kisa pou fè, se pou fè respirasyon pwofon, ou fè enspire epi w ekspire, ou fè l plizyè fwa nan semèn nan. Epi lòt bagay ankò wap fè wap tande mizik enstrimantal paske se sa kap ede w ede w gen souf avèk strès la. Lòt konsèy ke nou pote pou ou kounya la, lè ou nan strès ou santi strès la boulvèse w, se pou w pran benyen avèk dlo cho. Epi lè w fin benyen avèk dlo cho, kounya la ou gen dwa chèche vejetab, kwi, fwi avèk vejetab se number one yo ye, men se pou yo se pou w manje yo kwi. Epi ou konnen stress janm te di nou an li manje mus sa yo la epi l manje mus ki nan epòl ou de tanzantan fò w ap fè egzèsis avèk epòl ou mus ki nan epòl ou avèk vizaj ou kounya la menm ki kote nap jwenn sipleman ki pou ede nou avèk stress se nan zanmann. Nou konnen tout moun gen zanmann nap jwenn li byen tout kote nap jwenn li so manjel anpil pandan pa jou zanmann nan li gen vitamin E ladann li genyen e magnezyòm ladann li gen kalsyòm ladann kap nouri mis yo pou ou epi dezyèmman strès manje nèf kounya la menm pou nou ranje nèf la nap e nap nap e e pran grenn flè de solèy.

Jiwòf, lò moun ap boulvèse avèk strès, jiwòf se gwo medikaman pou ou ka pran. Ou gen dwa bouyi jiwòf la, ou bwè te an, oubyen lè w ap sòti, ou pran yon grenn jiwòf, ou mete nan bouch ou, ou pa kraze l, ou pa vale li nan bouch ou la, li ede sèvo a desann pou ede w jwenn souf avèk strès la. Mezanmi, toujou. Chèche yon ti tan pou m patisipe nan tout pwoblèm ke nou gen Ayiti. Lè m pa voye videyo, mwen voye vwa. Men m toujou patisipe. Se paske m renmen nou, se paske m panse ansanm avè nou. Si m t ansanm avè nou, m te di nou m renmen nou, nou t ap di m nou renmen m tou. Men kòm mwen pa ansanm avè nou, yon fason n ap montre m ke nou renmen mwen, se pou nou pataje videyo sa a pou mwen. Pataje l ak tout moun. Pataje l ak kidnapè, pataje l ak bandi legal, pataje l avèk laklas boujwaz an Ayiti, pataje l avèk politisyen ayisyen yo, pataje l avèk lè dirijan ayisyen, pataje videyo an pou mwen. S on fason pou yo kapab gen strès ki desann nan lavi yo. Pataje l. Annatandan ke nou rankontre ankò, mwen swete tout moun bòn sante.